Bandi touye 2 polisye nan zòn BTV. Ta renmen konn plis detay? Rete konekte. Epi lòt nouvèl medam e mesye nan vil Senmak kote ke bandi arive touye 3 moun nan vil Senmak. Lòt nouvèl Yon dyaspora, konprann m byen, yon dyaspora ki debake nan peyi Dayiti soti nan peyi Nassau Bahamas kote ke konminezon koz misye ale san lè nan peyi tèt san chapo. Ta renmen konn plis enfòmasyon, rete konekte. Epi lòt nouvèl medam e mesye, dosye cho, yon ti avyon, konprann m byen, yon ti avyon tonbe nan. komin Kafou, anpil moun pèdi lavi yo. Se sa m gen enpresyon nou pral fè gwo deba, gwo analiz pou jodi mèkredi 20 avril 2022 a. Anvan m kòmanse, m ap salye tout moun e m ap swete tout moun ki te fèt yon jou tankou jodi a, yon gwo bòn fèt. E m ap priye Bondye pou Bondye fè n wè plizyè ane ankò konsa. San pèdi tan n antre nan analiz nou danble danble. Alò ke anvan n antre nan analiz nou, N ap fè yon ti pale, kòm nou toujou fè l, sou kriz politik peyi Dayiti. Medam e mesye, gen anpil jounalis, gen anpil nèg k ap pale, k ap fè analiz, men an final, nèg yo manke konprann sa k peyi. Konprann byen. Gen anpil nèg k ap voye monte. Mwen m pa vin la pou m kreye sansasyon mwen menm. M pa kreye sansasyon. Enfòmasyon tonbe, m lage l jan l ye a e m bay verite yo jan yo ye a. Gen anpil nèg ki pran plezi nan kreye sansasyon, bay, m pa gen pwoblèm. Sa e metye pa nou. Mwen menm, e, m pa nan kreye sansasyon. Gen anpil nèg k ap fè analiz, men nèg yo manke konprann sa k rele peyi. Peyi pa jan nou panse a konprann inikman ok ou gen emosyon ou konprann nèg la panse yon bagay an li menm se sa k dwe reyalite anndan yon peyi non li twonpe w yon peyi tout sa k dwòl ou wè k ap pase anndan peyi a li pa fòt pèsòn moun Li se fòt leta. Konprann byen. Ensekirite, moun kap e e e vòlè nan leta, moun kap fè bras nan leta, li fòt yon sèl grenn enstitisyon, li fòt leta. Poukisa nou pa ka fè konparezon yo? Poukisa n pa ka fè konparezon? Leta, enstitisyon leta yo se moun yo pa gen ki koz moun ka vòlè, moun ensekirite anndan peyi a. Se moun yo pa gen. An n antann nou. M toujou di sa. Yon moun vòlè nan leta, yon moun ka fè kòb a leta si leta t vle. Se leta ki vle. Sispann fè vye analiz. Dayè nou konnen nan tout peyi, Gen anpil nèg ki pase nan gran peyi, yo wè kòman peyi fèt. Ok, ou pase. Yon moun pase Ozetazini, yon Ayisyen pase Ozetazini oubyen Brezil. Enben al fè nenpòt bras pou wè si sistèm nan pap dekouvri w. Enben kisa, kisa k fè l dekouvri w? Paske gen Leta k ap travay pou sistèm li rete djanm. Men si nou pa gen sistèm? Poukisa nou oblije ap denonse vòlè sa soti enben l konnen pa gen pa gen lòt vòlè lòt moun ki vini an li pral piye menm jan paske w pap janm jwenn tout moun entèg men si vòlè sa soti enben moun ki pral antre a li konnen ke pral gen sistèm enben moun sa ap ranmase pye l. Se pou n goumen, se pou n met peyi Dayiti sou sistèm e lè sa li menm n ap gen yon sistèm k ap kenbe vòlè. Men sinon, vòlè ap sòti, vòlè ap antre. Paske sistèm nan bay opòtinite pou yo fè bras. Paske pa gen sistèm k ap kenbe okenn nèg ki nan vòlè anndan peyi a. Medam e mesye, gen 5 polisye, konprann m byen, ki te nan difikilte nan zòn Bitivye. Nèg yo lanse SOS, kenn bakòp pa debake. Polisye sa yo te an difikilte, ebyen bandi a rive touye 2 nan polisye sa yo. Plis enfòmasyon, Nou pa gen plis enfòmasyon de kòman lòt 3 polisye yo te arive sove. Men enfòmasyon ki rive jwenn nou, te gen 2 polisye ki arive mouri nan 5 polisye sa yo. Alò ke yo te lanse SOS, pa t gen okenn bakòp ki te pote yo sekou. Bandi tire 2 nan polis sa yo. Humm! Men peyi Dayiti. Epi lòt nouvèl medam mesye nan vil senman nan zòn ki rele pòtay gèp bandi arive touye 3 moun nan zòn sa de jou an jou se mò sou mò anndan peyi dayiti lòt nouvèl ke dyaspora. Misye se moun Grandson. Kote ke misye tap viv nan peyi Bahamas. Map esplike nou dosye a an gwo. Misye tap viv nan peyi Bahamas, misye deside vin wè fanmi an nan peyi Dayiti. Ebyen rive misye rive nan peyi Dayiti, gen yon fanmi, gen yon kouzen l ki tcheke l, kouzen an mande l prete 1000 dola. Misye di nan peyi Bahamas, anpil kout pikwa wi. Anpil taye zèb wi pou m fè mil dola e ankò nan 3 mwa wi pou m fè l Misye di kòm ou mande m mil dola m pa gen l m ap ba w 100 dola Misye di èske w wè figi m sanble ak 100 dola e misye pa di anyen misye ale Ebyen apre kèk apre kèk jou yo debake yo kidnape misye. Bon, an di bandi paske depi se bagay dosye kidnapin se bandi. Yo rele fanmi yo mande 5 mil dola e fanmi an gentan sispèk yo di yo pa gen yon goud. E apre sa yo vin jwenn kò dyaspora sa nan lari a. Konprann byen. Yo touye dyaspora yo lage l nan lari a. Men peyi Dayiti. Moun ap mouri pou pwòp enterè w. Moun ap mouri anndan yon peyi pou pwòp enterè w. Kisa nou vle? Kisa nou vle pou moun fè ankò? Gen anpil nèg ki pa vle redi. Gen anpil nèg ki pa vle redi. Yo chita la ap tann byen tou fèt. Lajan tou pare. Eske n ka gen yon peyi konsa? Swa jamè. Ebyen, dyaspora sa a, Pèdi vi l pou enterè l, pwòp enterè l. Konprann byen. Alon w nasyon e. Medam e mesye, lòt nouvèl, dosye cho. Yon ti avyon, konprann byen, yon ti avyon tonbe nan zòn Kafou, plizyè moun mouri. Plis enfòmasyon, nou poko gen plis enfòmasyon sou dosye sa. E kisa k ka koz. ti avyon fè e ti avyon fè aksidan e konbyen moun ki mouri e konbyen moun ki blese nou poko gen enfòmasyon sa osito ke n gen l nap parèt sou band nan nou pote l pou ou sou chanèl sa mèdam e mesye se la n kanpe se te bra